Nou kontan salye ou, se yon plezi pou nou pote videyo sa pou ou. Nan videyo sa nou pote pou ou 7 kesyon entèvyou ki pi frekan an anglè. Lè ou al dèyè yon travay, ou deja konnen faz ki pi enpòtan se entèvyou a. Alò nou pote pou ou 7 kesyon yo toujou oubyen yo souvan poze lè wal nan entèvyou a a nan nan pwochèn videyo nap gen poun pote repons yo pou ou kòman pou reponn kesyon yo e kòman pou adaptew pa bliye non pam se Teacher Victor mwen la pou mwen edew aprann e konprann tout sa ki gen rapò avèk anglè a ok without any further ado let's get started sann pa pèdi tan ann kòmanse janm te di nou an tit la janm sot di nou an. Mwen pral anseye w 7 kesyon yo souvan poze nan entèvyou. M ap li yo pou ou, apre sa pou mwen di w kisa yo vle di, e nan pwochèn videyo jan ke m di w lan, n ap pote repons yo pou ou. 7 Job Interview Questions 7 Job Interview Questions 7 kesyon yo souvan poze nan yon entèvyou lè w al dèyè yon travay Nou genyen Tell me about yourself

Why did you choose our company? Why should we hire you? Why should we hire you? Where do you see yourself in five years? Where do you see yourself in five years? How do you deal with stress at work? Ok, nou li toule sèt kesyon sa yo pou ou e nou pral di ou kisa yo vle di. Nan pwochèn videyo nou diw nap vin avèk repons yo pou ou. Ou menm ki gen chans tonbe sou videyo sa pa kenbel pou ou, patajel avèk yon zanmi kite yon like, kòmante pou w di nou ki kote wap swiv nou. Ok premye kesyon se tell me about yourself kesyon sa yo souvan pozel lè w fenk lè w rive nan entèvyou a souvan se premye kesyon yo pral poze w.

Lè entèvyouve an di w, pale m de ou, li pa mande w pou w pale de pitit ou, de sa w renmen, de sa w pa renmen. Kesyon sa li gen souvan rapò avèk ki sa ke w kapab pote pou biznis lan, pou konpayi ke w al dèyè travay la. Paske moun k ap ba w travay la, se pa pou bèl vizaj yo l ap ba ou l, se pou w ede biznis li an pwogrese. Ebyen lè li di w could you please tell me a little bit about yourself, lè li mande w, Èske w ka pale m de ou? Ebyen, se What can you bring to the company? Ok, kisa ou kapab pote pou konpayi a? Kisa ou menm ou kapab pote pou biznis lan? Ok, nou jan n di w la, nou ap elabore plis nan pwochèn videyo kote k ap n ap gen pou nou reponn tout kesyon sa yo pou ou. Secondly, dezyèmman nou pote pou ou, Do you have any work experience?

pou vin travay ok poukisa se nou menm ou chwazi why did you choose our company poukisa se konpayi nou an ou chwazi ok nextly we have where do you see yourself in five years ok where do you see yourself in five years ki kote ou wè tèt ou nan 5 an sa se yon kesyon ki toujou souvan twouble anpil moun men map baw yon ti egzanp Nan premye entèvyou ke m ta l pase, me kòman m te reponn kesyon sa. Where do you see yourself in five years? Lè entèvyove a te mande m sa, mwen te di, I see myself working for your company, maybe in a couple of years, I wanna become a high quality member in your company or a supervisor. Kisa m te, kisa sa vle di? Sa se yon kesyon ki vrèman. Mwen vrèman mwen te vrèman konvenk moun ki t ap pase m entèvyou a ki sa m te di te sa vle di an kreyòl. Li mande m ki kote ki kote mwen wè tèt mwen nan senk an. Kòman m te reponn? Mwen di l ke mwen wè tèt mwen ap travay pou konpayi w la, kote m vin pase entèvyou a, e nan de twa katran, mwen mwen swete m se yon moun ki swa mwen mwen pran pwomosyon, swa m se yon sipèvizè, oubyen m yon moun. Ni pou son mentò. Men sa on kèlkeswa moun wal pase entèvyouw sa, kap pase yon entèvyou sa ou reponn konsa, ou tou gen djòb la. Ou konprann? Where do you see yourself in five years? Ki kote ou wè tèt ou nan 5 an? Mwen wè tèt mwen ap travay pou konpayi w la e nan yon pòs oubyen nan yon pozisyon ki pi wo, ki pi elve. Humm ok. Nou genyen Why should we hire you? Li di poukisa n ta sipoze anboche w? Poukisa nou ta dwe ba w job la? Why should we hire you? Poukisa nou ta dwe anboche w? Ok, nou di w nap vin avèk repons yo pou ou kòman pou reponn nan next video. Nou genyen, How do you deal with stress at work? Li mande w kòman ou konbat stress nan travay la? Lè wap travay kòman ou jere stress? Ok, pase gen travay ki vrèman stresan, gen travay ki toujou mande anpil anpil anpil. disiplin e san fwa, enben ou sipoze konnen kòman pou konbat stress, kòman pou jere stress. Enben kesyon se, How do you deal with stress at work? Kòman ou jere stress? Kòman ou konbat stress nan travay la? Alò se 7 kesyon sa yo nou te pote pou ou nan videyo sa, ki vrèman enpòtan, pa gen okenn entèvyou ke ou pral pase ke ou pap jwenn kesyon sa yo. Ok, nou espere ke ou te apresye leson an, nap fè yon brèf rekapitilasyon. pou n mete fen. Ok 7 job interview questions 7 kesyon entèvyou ke yo souvan poze w lè w al dèyè yon travay Tell me a little bit about yourself Pale m de ou Do you have any work experience Ou se yon moun ki konn travay deja, ou gen eksperyans nan travay What's your biggest strength Ki pi gwo fòs ou Oubyen yo kapab di w What's your biggest weakness Ki pi gwo feblès ou Why did you choose our company Poukisa se konpayi nou an ou te chwazi Why should we hire you? Poukisa nou ta dwe ba w travay la? Where do you see yourself in five years? Ki kote ou wè tèt ou nan senk an? How do you deal with stress at work? Kòman ou jere strès? Kòman ou konbat strès nan travay la? Alò, pa bliye non pa m se Teacher Victor, nou espere ke ou pataje leson sa a si gen moun ki nan Biden, moun sa yo vrèman ekri m sou dosye sa yo, pataje l pa kenbe leson sa pou ou, Pa bliye nou abone Teacher Victor nap kwaze nan lòt video Ciao.